Nou gen zen. Nou pwal pale de yon bagay ke nou konnen ki trè controversial nan biznis ayisyen. Ok. Nou menm kòm ayisyen nou toujou gen bèl ide, gen bèl pwogram, gen bèl biznis, gen anpil bèl bagay ke nou vle mete men nou ladan yo, nou vle patisipe ladan yo. Nou vle aktyèlman fè yon gwo efè ki ka reprezante ayisyen, kilti ayisyen an. Anyway. Men sa ki pase lèske nou rive nan yon pozisyon, nou rive nan yon level ke kote ke reprezantan ayisyen, reprezante ayisyen an trè enpòtan. I mean, pay attention guys. Ou ka genyen yon bèl pwogram ke ou pwal fè. Toujou sa pase. Epi nan menm sware an gen yon lòt bèl pwogram ankò ki pwal fè. So imajine ou kounya la, Tou lè 2 bèl pwogram sa yo ap frape men ou vin gen pwoblèm, ou vin gen rivalry, moun sa a di non se pam nan ki pou byen mache, non paw la pa ka byen mache, sa se yon pwoblèm ke anpil nan nou, nan ayisyen nou deal avèk anpil, menm lè se biznis, entertainment, nenpòt sa li a nou toujou gon afè konpe. tisyon. So jodi an nou pwal pase sou sa, nou pwal pale de konpetisyon men nou pwal plis konsantre de yon afè ki pale anpil nan moman de Florans avèk on ti dam ki rele Sachi ki nan VH1 Love and Hip Hop Miami. Ok so nap pran on ti poz epi nap tounen tou swit.

Eske nou renmen show an? M konnen nou renmen l paske se Sisi li ye. E koute, si w ta renmen fè yon promotion oubyen yon advertisement nan show sa, ou mèt rele nimewo sa ki la andedan anba ekran an. E koute, promosyon oubyen si ke w ta renmen sponsor show sa tou, ou mèt rele anba la nimewo sa. Sisi li ye, n ap tann ou cheri. Bye. Hello hello hello everybody and welcome back to Cecilie Ok an nou fon ti pale nap fon ti koze de afè sijè Florence avèk Sachi sa. Nou anpil nan nou nou pa gade ou byen watch real reality shows anpil sa e pa bagay ke nou vreman chita nou gade nou konn tande pitit nou depan de you know editè kap gade la yo konn tande timoun kap gade show sa yo reality show gen anpil nan yo ki fè a pati de e pwogramasyon de Wives of Atlanta ki fè de Wives of Miami e ki pale de tout kalite reality show men anpil nan nou nou konnen trè byen anpil nan show sa yo yo pwograme yon jan pou yo eksite nou pou nou fou pou nou ka sezi pou kè nou kontan nap gade deplozay kap fèt bri kap fèt men. Pou mwen menm rezon ki fè ke map fè cho sa se paske sa se yon bagay ki reyalite pou mwen. Sa se yon bagay ke mwen wè tout tan espesyalman nan depatman ayisyen. Nan kilti ayisyen an nou wè sa an. pil kote ke vreman nou toujou nan konpetisyon avek lot nou toujou gen yon on detay ou byen on enmi ou some you know of some sort ke nou vreman you know irritate sistem nan nou irritate sa kap fet yo e se pa fot nou paske Nou toujou se moun k ap naje pou nou sòti. Nou toujou vle gen kèt opòtinite pou nou rive vè lavan, pou nou reyisi sa pou nou reyisi an. Men pwoblèm ke mwen genyen avèk kilti pa nou an, e pa nou tout ki konsa, m pa vle di se tout Ayisyen ki konsa. Men nan kilti pa m nan, mwen wè ke lòske yon pèsòn ap chèche pou yo avanse, ap chèche pou yo fè yon vi oubyen chèche yon vi, si se yon biznis ke yo ouvri, a sa a deja, o mwen m te gentan panse biznis sa a deja, epi w al ouvri l anvan m, epi kounye a sa w tande an gon afè de maji, ou konprann mwen, ki kòmanse ap fèt pou kraze sa moun sa fèt lan, Oubyen si son gwo bal kap fèt ou tande a bal sa ap fèt epi yo yo vle pou tout Miami an oubyen pou tout Broward lan ale ladann epi gon lòt moun ki fè yon lòt bal ki ka pi gran pase sa epi ou tande a kounya la pwoblèm maji tonbe nan bagay lan nou wè sa trè trè souvan. Ou byen ou jwenn yon shop ou kelken kap ouvri nèg di w sa ap vann manje sa ap vann manje sa w tande aa manje pa m nan wap rale kliyan m wap rale kliyan m epi sa w tande an maji ou byen you know pwoblèm kòmanse ap tonbe nan katye a ou byen nan kominote an poutèt plis ke yon moun gen menm ide an. epi ki deside pou yo pataje yon biznis nan menm katye an oubyen nan menm neighborhood lan, nan menm peyi an, nan menm Miami an. Men nou menm kòm Ayisyen, se pwoblèm nou sa, nou toujou panse ke se pou nou fè yon sòt de konpetisyon avèk youn lòt. Ok, an nou pran yon egzanp, n ap gade McDonald. McDonald oubyen Burger King oubyen you know nenpòt fast food. Yo ka nan yon menm katye, aktyèlman yo ka nan menm kònè. Ou gen yon McDonald la, ou gen yon Burger King la, ou gen yon Popeyes la, ou gen yon KFC la. Youn pa pa wè lòt lan tankou yon plis yon konpetisyon pase sa, paske chak moun gen gou pa yo. Chak moun gen afè pa yo ke yo renmen plis pase lòt. Pou mwen menm, mwen ka renmen Popeyes epi ou menm ou renmen KFC. So, moun nan ka gen ide, ok, yo mete yo youn pa lòt, you know, youn dèyè lòt. Jis pou w ka chwazi sa w vle an. Men nou menm Ayisyen, nou pa konprann sa. Nou pa konprann kòman ke nou ka viv ansanm. E mwen wè sa trè trè trè souvan. Imajine ou, e ou menm ki vle kòmanse yon ti biznis tax, ki pase anpil tan. Ou konprann mwen? Ka ki pase anpil. Ou tout ti corner, ou jwenn yon tax biznis. Mwen menm ki nan biznis la, m konprann sa trè byen. Men sa pa vle di paske ofis pa m nan, E you know prè office paw lan sa vle diw ke map al dèyè al pran kliyan mwen al pran kliyan m gen de moun ke se mwen menm ke yo ka renmen gen de moun se ou menm yo ka renmen sèvis yo ka diferan so pwoblèm ke mwen genyen se dèske nou pa renmen viv ansanm nou pa renmen you know chèche yon jan pou nou kolabore pou nou jere biznis ansanm pou nou ka monte so nan sijè sa a. Se afè de Florence an avèk Sachi an. Nou pral pran yon ti poz jis pou nou gade yon ti video.

Yap di Florence e stop tout bagay la ok e Florence kanpe la kounya la kote kote kote tout moun se Florence e yo pran fanmi zanmi Florence e avèk Florence la kounya e imaj sa nap gade la se se aprè kote mari Florence ki se Malon chwazi moute stage la e pou l fè konnen Florence sipoze jwe. Hello hello hello ok so jan w sot wè l la a ou wè kòman tout detay yo pase so an nou analize l on ti jan plis de sa k pase an ou genyen 2 stars Florence avèk Sachi ki deside pou yo al fè yon show Orlando ok. Show an gen anpil atis, se te yon gwo festival ki tap fèt. So, gen anpil atis ki la kap pèfòme, kap bat you know, kap fè detay yo, kap kap lage met atè bèl konpa. Men, sa shi parèt nan kote ke Florence tap abiye nan nan nan changing area li, nan green room li, epi li atake'l ou ka di.

te sa ki t ap fèt lan, te vin minipile sitiyasyon an, minipile pèfòmans lan, minipile stage lan, kote a nevè Florence te sipoze monte al jwe, Florence pa al jwe, onzè ap monte, epi se lè sa yo rele yo pou yo monte stage lan. Florence dakò, li monte stage lan, epi aprè sa yo vin tande se yon lòt atis ke yo rele monte. Lè sa a, Marlène, ki se mari Florence, pete koken, try pou li pran mikwofon nan nan men announcer an, batay prèske pete, men konsa ke Florence pat pèfòme nan show an. Tout moun te vin bou li, paske de sa ke Marlène te fè an, mari l te fè an. Ok. Men mwen menm, ki pwoblèm ke mwen gen avèk sa? Pwoblèm ke mwen gen avèk sa, se dèske Mwen pa wè ki rezon ke si ke nou rive nan nivo konsa kòm ayisyèn nap lage konpa, nap fè bèl pefwomens, nap lage bèl mizik epi pa gen yon stage ki ka aprese nou tout, ok listen m konprann trè byen. Gen de bagay sa yo ki gen de fwa ki aranje. Sachi avèk Florence ka bon zanmi dèyè nou, nou pa konn sa. Men pou le moman, sa ke n ap montre piblik lan, sa ke n ap montre lemonn, paske se lemonn antye k ap gade cho sa a, n ap montre ke Ayisyen pa gen tèt a tèt. Ayisyen pa ka met ansanm pou nou fè on pwogram. Kote nou pa bezwen sabotaj youn lòt pou youn reyisi pou lòt lan tonbe. Lè ke Florence ale pou yal fè yon meeting avèk management team Sache an pou mande eske ou te gen yon bagay a fè avèk sa? Epi Sache di konsa ki dwaw ke wap rele tèt ou queen of konpa? So ou vle dim poutèt yon tit si ke menm si ke se ou ki te fèl management team nan ki te fèl pou tèt on tit the queen of konpa ki fè ke wal sabotage on moun come on come on guys e bagay ki te fè kè mwen pi kontan m te vrèman vrèman kontan avèk Florence se aprè ke confrontation nan pase epi Florence di on bagay ke li menm li nan show sa lap try pou li reprezante ayisyen paske ayisyen pa pale, pa rive trè lwen nan kominote ameriken an. E sa se vrè. Gen anpil ameriken ki pa janm tande de konpa, ki pa janm tande mizik ayisyen ditou. So si ke Florence rive nan yon nivo kote pou li ekspoze kilti ayisyen an, pou li display li, epi se konsa ke pou nou montre ke nou travay, sa fè nou parèt trè lèd. Trè lèd! Imajine w, sa se pa yon show kap jwe lokal, yon show kap jwe isi, sa se yon show ankò ki nan le mond antye. So yap gade nou tankou, ah moun sa yo paka menm met tèt ansanm. No wonder Ayiti ap tonbe. No wonder Ayiti kote l ye a. Paske moun sa yo pa janm gen tèt ansanm. Menm nan show yap fè, gade yo tankou yon pakèt ti bourik. Ou konprann sa map di w lan? Ap ba nou move mo, ban nou move tit, e nou soti lwen. Sonje mwen menm lè ke mwen te leve map leve isit an United States, you know, yo te konn ban nou anpil move non, yo te konn rele nou, you know, all kind of name, yo te konn di ke nou te moun ki te malad, nou te manje animal ke nou pat sipoze manje, nou sonje bagay sa yo. So kounye a la si ke nou ka rive nan yon nivo, nou ka rive nan yon piblik, you know, epi kote pou nou reprezante kilti ayisyen an, pou nou byen reprezante l epi se dega ke n ap fè, se garbich n ap mete nan lari an, n ap ekspoze tèt nou nan tout kalite jan nou pa sipoze fè li, sa fè nou mal anpil. Sa ap fè yo gade Ayisyen an mal toujou. So si ke yo ta gen yon opòtinite pou yo ba nou, y ap di non! Y ap di non paske yo wè ke nou pa ka kontwole tèt nou. Epi nenpòt opòtinite yo ba nou pou nou menm kòm kilti ayisyen pou nou montre kisa nou peze, pou nou montre ke nou fanm vanyan, pou nou ke, pou nou montre ke nou se gason ki travay, gason ki gen entelijans, fanm ki gen entelijans, epi nou pa ka display sa, Li mal anpil pou kilti ayisyen an. So, se bagay sa ke ki plis te te fè m on ti jan, you know, mad, a little frustrated. Paske mwen wè ke jan ke nou chwazi pou nou reprezante kilti ayisyen an, nan moman nou poko rive nan nivo pou nou fè l lan. E se nou sipoze pran yon ti tan pou nou chita pou nou di ok, anvan ke nou al parèt devan kamera, anvan ke nou display Nenpòt sa ke li ye an, se pou nou konnen ke nap reprezante Ayisyen. Nap reprezante tèt nou kòm Ayisyèn, menm lè ke se yon atis ke nou ye, menm lè ke se yon aktris ke nou ye. Se pou nou konnen ke nap reprezante tèt nou on jan pou nou reprezante kilti Ayisyen an trè trè byen. Ok, so nap pran yon ti poz kounya epi nap tounen touswit apre advertisement sa. Hello hello hello and welcome to Cecilia cherie yes listen guys do you like the show eske ou renmen show an well si ke ou renmen show an ou ka sipote nou la andedan show an si ke ou bezwen advertisement ou byen promo ou met rele nou nan nimewo ki anba la nap make sure ke nou byen take care ou

758-0111 If you're in the neighborhood, stop by 10207 Northwest 7th Avenue, Miami Ask for Patrick and come feel lucky!
Hello hello and welcome back welcome back ok so Sisi kisa ou vle di nan nan tout detay sa yo nan tout bagay sa yo ki ki conclusion nan kisa ke ou ta renmen di nou well Let me explain, let me say it like this, Nou Ayisyen, nou menm Ayisyen, nou deja gen yon fòs ki exceed most forces out there, ok? Nou genyen a lot of things against us already as a people. We have people talking about us our culture ki moun nou ye espesyalman ayiti janl ye la nan moman an gen anpil moun ki pale nou mal mal mal mal nou paka gen tèt ansanm oh youn ap tiye lòt nap kidnapping lòt nap you know nap boule lòt you know like gen anpil bagay ke nou deja ap pote move non pou yo this is not one of them. That we should be known as. Sa se pa youn ladan yo. Poukisa nou pa ka gen tèt ansanm? Poukisa si ke moun sa a l ap vann diri, moun sa a ap vann sòs pwa, nou pa ka met ansanm di ok, n ap vann diri a sòs pwa? Poukisa ke si ke gen de shop nan menm katye, nou pa ka kite youn lòt viv? Pou yo fè ti biznis yo. Pou kisa si genyen on on bal kap fèt la on bal kap fèt la nou paka kite bal yo fèt san ke pa gen diskisyon pa gen pwoblèm. Pou kisa nan tout bagay ke nap fè se tankou yon konpetisyon ke li ye epi nou toujou prè a gen yon rayisman pou yon lòt kap benefise kap monte kap fè dè bèl choz. Li pa sipoze konsa. Li pa sipoze konsa ditou. Gen de moun ki pale gen de fwa m konn tande yo di konsa ah panyòl yo pa nan bagay konsa se sak fè yo pi lwen pase nou. M pa renmen lè m tande bagay sa. Nou entelijans tou, nou gen anpil entelijans. Nou gen anpil matirite. Nou gen anpil bèl talan. Nou ka gen 10 bèl Queen of Compas. Nou ka genyen best King of Compas. We can have 20 of them. It's because nou plen talan. Nou gen anpil talan lakay nou. Nou pa bezwen nan tout konpetisyon sa yo. Ankò, mwen ka renmen yon bagay, yon lòt moun ka renmen yon lòt bagay, epi se menm, you know, se, se, se menm sèvis lan ke yo ap bay. It's ok! It's ok for all of us to win as a Haitian population. It's ok for all of us to go after, you know, stability. It's ok! There's plenty of money out there. Gen anpil lajan nan lemond antye kote nou tout ka reyisi. So, in my final thought, an nou met tèt ansanm Ayisyen. An nou met tèt nou ansanm. Paske nou ka fè anpil gwo bagay kote nou ka reprezante Ayiti trè trè byen. Nou ka montre, kòm nou pa ka fè l Ayiti, men isit kote nou ye an, nan United States, nan Kanada, nan Europe, nenpòt kote ke nou ye an, n ap egziste an, an nou try pou nou reprezante culture Ayisyen an the best way we can. We deserve it. Nou soufri twòp. Moun ri nou twòp. Moun pase nou nan betiz twòp. So, My Haitian people please an nou met tèt nou ansanm pou nou reyisi nan culture ayisyen sa an nou reyisi la an amerik e nan tout le mond antye. Hello hello hello and welcome to Cecilie Cherie yes listen guys do you like the show eskew renmen show an well si ke w renmen show an ou ka sipòte nou la andedan show an si ke ou bezwen advertisement ou byen promo ou mèt rele nou nan nimewo ki anba a la nap make sure ke nou byen take care ou byen take care biznis ou la andedan sisi li ye thank you everybody bye. Hello hello guys ok. Mezanmi nou tande. Tout ti konsèy sa yo ke map ba nou yo se pa paske mwen vle pou mwen jije kiyès nou ye, kijan ke nou ye. Men se plis pou nou konprann ke kominote ayisyen an nou bezwen pou nou montre moun kiyès nou ye. Paske nou an Amerik, nou tout kote, Nou an Europe, nou tout kote. So se pou nou reprezante culture Ayisyen an pi byen. I'm only saying this pou benefise culture lan. E pa paske mwen pa renmen nou byen mwen judgmental. Men mwen wè deja lè ke moun ap pale nou mal ki sa ke li fè pou nou. Men an nou chanje ide yo, chanje mental yo, chanje kijan moun panse. de Ayisyen, Ayisyèn, espesyalman an Etazini. So mwen swete ke nou renmen show an aswè a e pataje l ak tout moun sou YouTube Cicilie Cherie e Facebook Cicilie Cherie, Instagram follow mwen Cicilie Cherie ankò ok, pase yon bòn sware e nap wè lòt semèn bye bye.